Frem pa gen nèg ki nan lakou anndan prizon an vre Yeah pa gen ankenn nèg ki nan lakou a frem Yeah menm sou tèt yo la pa gen nèg ki ka vin jwenn yo se tire e nap tire a nèg ki devan prizon yo la Yeah nèg polisye ki te la yo nèg yo fè yo vole abri yo pran. Projekte devan la.
La sosyete bagay yo vreman grav e nan peyi dayiti jan sot ap gade an lan izo vilaj de dye gang 5 segond lan janl te bezwenl lan sal te bezwen fè a li fèl vre nèg 5 segond yo kraze prizon penitansya nou ta pral gen morvan ki konfimel pou nou ki fè yon pòs e nou gen kèk video la nou pral baw gadel E pa bliye ou sou cineas info, si w poko abone ansanm avèk chanèl lan fè sa kounya, e m pwomèt ou ke ou pap regrèt. Apre Izo Vilaj de Dye Gang 5 segond lan, mete drone li anlè, fè ti mesye baz li yo atake devan penitansye an, lapolis kouri. Banm wè gade video a lè w fin gade l ou kapab banm opinyon pa w nan espas kòmantè a e pou wè kòman nèg Babekyou. Men se peyi dayiti kay mwen ap mande poukisa nèg yo kraze prizon an eske se pou ariel ale si prizon an kraze bon ariel pa nan peyi a antouka e bagay yo vrèman grav bagay yo vrèman dejenere e nan moman nap pale a la kote se kout bal e kap pete e devan penitansye a e jan izo mete dwòn li anlè a se kòmsi pa gen prizonye anndan an non banm bo gade pito.
Frèm, pa gen nèg ki nan lakou anndan prizon an vre. Yeah, pa gen ankenn nèg ki nan lakou a frèm. Yeah. Menm sou tèt yo la. Pa gen nèg ki ka vin jwenn yo. Se tire e nap tire a nèg ki devan prizon yo la. Wè, nèg polis ki te la yo, nèg yo fè yo e vole abri yo pran. Projekte devan la.
Vite, vite banm zo powol chef ee. Mwen menm depi maten, depi maten lò yo te bay mo dòd la, tankou tout nèg e chef, se pa vre? Tout nèg e chef nan fon bagay, e chak nèg ap tande nèg moun fon bagay. Se kòmsi wè depi lè yo bay mo dòd la, mwen menm e pa moun non mwen menm, e yon chechou m ye. Kòm si m pa konn kite moun mete m nan jwèt e mwen k deplase an pèsòn ak tout nèg mwen yo nèt, M 14 mwen nan men m, m te gentan depase ri Bave. Tande, pandan m nan ri Bave, Babe fon apèl, Babe rele m, Babe di m konsa, Gen twòp cha nan penitansye a, rale moute al boule palman an, al kraze APN nan. Kounya wè menm okontrè Babe, Babe voye nèg mwen menl tou voye minisyon. M file desann. Lèm rive devan APN, m te gentan bare baryè a, yo voye nenpòt 2 cha nan mouda nou. M al fè yon lòt wout ankò pou m antre anndan APN, yo ba nou cha pi rèd. Sa vle di chèf e, e, e, wè si se pou mwen a Joel, si se pou mwen a Joel nou reponn nan batay sa a san pou san. san pou san.
Andenyè, yè kote mwen de Kayis ou te rive yè kote mwen de Kayis nou te rive avèk Kris la yo kote nou te ye amèn konprann bò lopital jeneral nou menm a nèg ap menm sou nèg ap sou nèg sou pasrèl yo nou tap frape a nèg sou pasrèl yo tou wi se te gen nèg ki te pase nan do penitansye yè prizon yo tou klase wi e paskel pa gen nèg nan dol wi.

Tout sa yo fò nou fè etid sa yo tou. Ou pa pral fè yon bagay apre sa pou gen masak. Fò nou fè etid yo. Sa vle di kote nap kote nap sentre nou kote nap sentre kote nap sentre kote Chabaka desann an se la nap pete pou nou fè pou prizonye yo pase. Moun yo pa pase pa devan. Depi Chabaka alèz. Mwen mwen di pou kote kolèj Vènye yo ka pase sèlman. Depi Chabaka rive sou nou byen rapid.

Sa vle di mesye goumen pi a pi avek neg yo. Anmwey ok. Pandan Jeff sou ling nan tou. Si Jeff kolabore. Kaporal. Si Jeff kolabore ak chen an tou. Yo sakaje èpòt la lap bon pou nou. Pase depi DG lapolis la pran frap yo pral
Depi ou wè DG a atake la majorite cha yo yap desann pou DG a.